Kèlkeswa kote nou ye an, kòm nou konnen se Doktè Gabo de IFSI usa ki vini rankontre avèk nou apremidi an pou des annonces très très importantes e gen de fwa m toujou di nou gen yon seri de enfòmasyon lè n ap pataje nou mande w tanpri pandan ou menm ke w ap swiv li an Rele de twa moun pa ou, zanmi ou, pou w fè yo suiv li. Paske lè nou gen de enfòmasyon ki tèlman, tèlman, tèlman enpòtan, nou pa vle se yon ti gwoup moun ki suiv li. Nou vle ke se otan de moun posib kapab suiv li. Se sa k fè jodi a, avan menm ke nou kòmanse Seyans sa a ke nou pral kontinye pandan tout semèn kap vini yo, nap mande w e rele de twa zanmi di yo konsa ke Yvesy Live, Doktè Gabo Live monte monte. E lè w fin tande, tanpri pataje, pran le tan de pataje paske sa nou pral di yo tèlman enpòtan nou pa ta renmen ke ou pèdi, ou pèdi enfòmasyon sa. Premyèman, nou vle di yon gran gran mèsi a nou tout ki te fè deplasman pou gran rali de solidarite ki te òganize di kote de Boston, Massachusetts, tou prè de sa ki rele devan nou, sa ki rele moniman ke yo rele Embrace lan, ki se yon moniman de senbòl damou, dinite, de solidarite. E osi yon moniman ki senbolize sa ke nou rele jistis sosyal. Se yon moniman ki dedye avèk Doktè King e madanm ni Coretta. Se yon nan lit ke yo tap mennen pou ke yo te kapab libere nou, spesyalman nwa, de tout opresyon ke nou tap sibi. Se la nou te fèl. Donk anpil nan nou menm te debake. Sepandan, kòm ou kapab konnen, Nou te ekspèk plis moun. E se youn nan premye premye avètisman ke nou vle bay a kominote ayisyèn nan, espesyalman a nou menm ki andeyò Dayiti, ki ap viv Ozetazini. Avètisman ke nou vle bay la se ke moman nap viv yo la kounye a, se yon moman ki trè kritik. Nou vle di l, nap repete l, se yon moman ki. extrèmeman kritik. Sa vle di ke se pli le moman pou nou chita, kwaze bra nou, ap gade, ap tann. Se dè, se moman ki bon pou nou bokou plis aktif nan lavi kominote nou an pou ke lè ke gon envitasyon pou ke yo pa wè dè santèn menm jan ke repòtè yo di se dè santèn alò ke nou menm nou te prè pou dè milye de moun ki pou te parèt ansanm avèk nou. Paske mwen di nou sa deja, peyi Ozetazini se yon peyi ki bon ke kèlkeswa sa w ap fè, espesyalman o nivo domèn batay pou dwa nou antanke imigran, li enpòtan pou yo wè nonb. Paske lè yo pa wè foul, yo konnen ke nou pa kanpe sou anyen. Se sa k fè yo pa prete atansyon avèk nou. Lè yo wè foul, yo wè ke nou vle di yon bagay paske yo konnen lan foul la gen anpil moun ki gen dwa de vot e sa vle di ke si tout moun sa yo kontr yo nan yon desizyon ke yo pran, yo deja detèmine ke yo sipoze tande nou. E lè nou pa sòti, sa vle di ke pa gen ankenn enterè pou yo tande nou. Youn nan bagay ki fè mwen anpil lapenn, se lè ke mwen wè kèlkeswa aktivite ki gen rapò avèk kanaval, Aktivite ki gen rapò avèk banbòch, aktivite ki gen rapò avèk danse, lè w rive lan aktivite sa yo, lè m di w sa, se dè e dè milye de moun k ap patisipe e anpil ladan yo se nou menm konpatriyòt nou yo. Men lè ke gen yon aktivite ki gen rapò a batay pou vodwa, Batay pou ke yo pa pase nou anba pye, trè souvan nou bay tout ekskiz posib e imajinab pou nou pa deplase. So, nou vle di yo ankò yon fwa, nou gon epe de Damoklès ki sou tèt nou. E epòk sa a, se epòk pou nou trè, trè veyatif, pou nou trè trè aktif nan patisipasyon nou dan la vi de notre kominote. Donk yes nou kontan deske te gen anpil moun ki te deplase ki te vin jwenn nou men nou te espere plis e nou panse ke nou ta sipoze jwenn plis moun. Pou ki rezon ke Doktè Gabo ap sonnen alam sa pou nou menm? Se paske plan an trè trè ouvè. Le plan ke lòt gwoup ki pa vle wè imigran yo genyen, se yon plan yo pa kache l ditou. Nou pap fè enfòmasyon, kòm mwen toujou di w, nou pa la pou n fè enfòmasyon, nou pa la pou n di w sa k pa sa. Depi nou di yon bagay, nou verifye l. Ou senpleman. Ale nan nenpòt paj ki nan wèbsayt epi ou make ki plan ki genyen pou imigran, espesyalman nou menm imigran ayisyen, atravè gwoup k ap batay kont imigran yo, w ap wè trè byen. Premye plan an se plan de depòtasyon masiv. Non sèlman yo di l nan bouch, men osi yo pran dèzaksyon pou ke osito. Si jamè moun sa yo ta gen aksè avèk pouvwa pou ke yo depòte nou de manyè masiv. Yo pa konsidere nou kòm de zèt imen ki egal a tout èt imen. Kòm ou kapab wè, tout remak yo, fason ke yo kalifye nou, se kòm si m ta di w nou se de monstre, nou se de bèt sovaj, nou se de moun ki pa gen ankenn sa nou te kapab rele sivilite. Se sak fè ke yo panse ke yo gen dwa pou yo fè nou sa yo vle, jan yo vle. E se pou tèt sa nap sonnen alam sa a Ayisyen ki Ozetazini. Kèlkeswa kote w ye, li enpòtan pou fè vwa w parèt, pou fè vwa w sòti. Jòjya, Nòt Kawolayna, Florida, Zye prèske tout eta yo sou nou paske yo deklare ke 3 kote sa yo gen yon gwo enpak ke yo kapab fè nan batay pou ke moun k ap chache pouvwa yo kapab konnen egzakteman kote nou ye ak kote nou pa ye. M konnen anpil fwa. Nou bay tèt nou anpil ekskiz pou nou pa al vote. Nou di yo nan eleksyon sa a, pou la premyè fwa n ap di w li, plan matyavelik sa a ki genyen pou ke yo depòte Ayisyen pa dè milyon, se pa yon plan ke w ka jwe avèk li. Li enpòtan, si ou se yon sitwayen k ap viv lan peyi an e ke ou te genyen dwa pou w te kapab genyen sa k rele, Natiralizasyon pou vin tounen sitwayen ameriken, li enpòtan pou ke ou anrejistre pou w kapab vote. Paske si w pa vote, lòt yo ap vote pou ou. E lè lòt yo vin vote pou ou, ou pa ka di ke si w te konnen. Paske nou deja voye mesaj la ba ou. Ou konnen si w te konnen toujou dèyè. Donk nou pa ta renmen ou vin di nou si w te konnen ou te ka al vote. Paske plan yo te kòmanse fè deja. M ap di w sa klèman, se te yon gwo tèt chaje l te ye pou nou. Paske antan ke moun k ap viv nan kominote an e k ap fè fas avèk pwoblèm yo, lè w tande ke ice nan tout kwen ap chache moun pou depòte, se yon tèt chaje pou nou panse a minwi y ap rele nou, men ice la, men ice la, pou ke nou mobilize moun pou ke yo ka al kanpe pou ice pa depòte moun. Sa vle di ke se yon gwo tèt chaje li te ye pou nou deja. Donk, nou pa ta renmen retounen nan menm tèt chaje sa. Se sa k fè n ap raple ou, tanpri, tanpri, se, ce n'est plus le moment de jouer! Pou nap bay tèt nou ankenn ekskiz. M konnen gen anpil moun yo bay tout ekskiz posib e imajinab pou yo non sèlman pa vote, ou di mwen pou yo rete endiferan. Sèt fwasi, endiferans ou ap koute w anpil. Paske lè yap fè ravaj yo, lè yo vin nan kominote yo, yo pa bezwen konnen si w te citizen, yo pa bezwen konnen si w te gen green card, yo pa bezwen konnen ki stati w te genyen. Depi yo wè. Ou sanble avèk ayisyen yo pran w yale se aprè kounyea ou ka al batay pou yo wè si yo te kapab retounen w bak men ale w ale sa vle di ke tèt chaje yo se aprè ke w pral oblije batay pou yo menm paske nap deal avèk de moun ki reyèlman san fwa ni lwa e yon sèl bagay ki nan tèt yo yon sèl ajenda ki nan tèt yo se kòman yo kapab debarase de ayisyen ozetazini sa vle di ke m te di nou sa deja. Piga w panse paske ou son ayisyen pwofesyonèl ou ap fè bèl djòb ou se sitizen piga w panse ou egzan de plan matchavelik sa ki sou do nou an. Depi se ayisyen w ye yo ka detekte w ayisyen ou anba tèt chaje se sak fè sèt fwa si Nap ensiste anpil pou nou di yo ke ou pa ka jwe avèk epe de Damoclès sa ki sou tèt ou a, fòk ou aktivman angaje, si yap fè yon manifestasyon, yon rali de solidarite avèk Ayiti, kèlkeswa kote ou ye, ke se Chicago, ke se Pennsylvania, North Carolina, Georgia, New York, kèlkeswa kote ou ye fò ale patisipe pou montre ke w la. Nan epòk sa yo, youn nan bagay ke m ap di ou, sispann ap pase mesaj chen chat nan social media. Si gon mesaj pou pase, pase la beauté d'Haïti. Pase moun k ap kontribye a devlòpman Ayiti. Si w konnen de moun ki reyèlman fè de bagay ekstraòdinè, montre yo. Se la beauté de notre pays, la beauté de notre culture pou nou montre. Pa chita ap rejwe mesaj chechat paske lè w ap pase l over and over and over and over guess what moun fini pa kwè l paske yo tèlman tande l donk se pa le moman pou n ap pran jwèt pou n ap pase de bagay nou wè kounye a anpil ayisyen yo panse ke social media yo bezwen gen anpil view epi y ap montre ayisyen k ap tiye chat oubyen k ap kwit chat. Ce n'est pas le moment! Tanpri silvouplè konpatriyòt mwen yo, tande sa map di an, paske chak fwa w fè sa, yap itilize yo kont nou menm. Kounye a, se le moman pou nou fè la fyète de notre communauté, pou nou montre tout gwo gwo akonplisman ke nou fè, pou nou pa jwe avèk bagay serye. Gen yon lè pou jwe, gen yon lè pou serye. E lè sa k rive devan nou an la, se lè pou nou trè trè serye. Se sa k fè! Pandan ke nap batay pou dwa w, nap batay pou asasyon anba pye, nap mande ou menm tou ki nan peyi an pou w fè anpil atansyon. Gen yon seri de bagay tanpri, tanpri, tanpri frè m yo, sè m yo, espesyalman antre kounyè a a novanm, tanpri otan ke sela depann de ou menm, pa rantre ladan yo. Si w pa gen yon bon lisans ki valab Tanpri pa pran pa monte dèyè do machin, dèyè do volan. Paske yo ap veye nou de prè pou yo kapab montre kijan ke nou pa bon, kijan ke se nou k ap tiye moun, n ap fè aksidan, n ap kondwi san lisans, n ap fè dega nan lari a. N ap mande w tanpri paske lè yon grenn ayisyen Fè yon bagay ki mal, li gaye sou tout ayisyen an jeneral. So, siw pa gen lisans, tanpri frè m nan, tanpri sè m nan, pa monte dèyè do volan, epi wa, ou pa gen lisans, wal kondwi, epi wal fè yon aksidan, pa, pa, pa, malerezman wal frape yon moun, guess what? Sa pral gaye sou tout kominote ayisyèn nan, men yo, yo pa gen lisans, yap kondwi, yap tiye moun. Se sa ke nap mande w tanpri fè an pran prekosyon. batay youn ak lòt. Tanpri frè m yo, tanpri sè m yo, ann mete yon ti tanmpo. Pa nan batay pou polis ap vini. Paske kounye a, y ap chache tout sa k genyen pou yo ka montre men sa ki lèd ke n ap fè. Yo p ap gade tout bèl bagay ke nou fè yo non. Y ap gade sa ki lèd. pou yo di men sa n ap fè. Se sa k fè, dènyèman pa egzanp m ap kondui, pandan m ap kondui m wè de twa machin ki te douvan mwen, m tande vwa yo k ap pale an kreyòl. Epi pandan yo nan machin nan, yo genyen sachè ke y ap manje a yo pran yo lage l nan lari. Ankò yon fwa frè m, sè m, peyi pa bo isi ou pa lage fatra nan lari. Nenpòt sa w gen nan men w, kenbe l nan machin ou, lè w rive w mete l nan yon poubèl, paske peyi isi pa aksepte pou w lage fatra nan lari. Tout prekosyon ke w kapab pran, tanpri pran yo pou nou. Paske lè w fè l, se pa ou menm pou tèt ou, ou fè l pou nou tout. Paske nenpòt ti bagay negatif ki pase yon Ayisyen, y ap itilize l pou yo sal nou tout. An nou pran prekosyon, an nou veye sou tèt nou, an nou fè sa ki dwat.

ke nou mete sou social media epi aprè pou yo tire pou yo di men yo wi se yo menm ki di sa se yo menm ki di sa so ankò yon fwa mè frè mè sè mè konpatriyòt moman sa mande pou nou fè anpil atansyon youn nan bagay ke pwochènman nap vin pale avèk ou se lè w antre nan peyi an espesyalman ou antre avèk stati pa w li sa vle di ke ou gon stati ki ba w ke nan lèt ke yo ba ou an. Yo deja di ou ke ou sijè a depòtasyon. Kounye a anpil nan nou menm nou pa reyalize sa sa vle di. Epi n ap viv nenpòt kijan, n ap konpòte nou nenpòt kijan, epi lè lapolis antre, before you know it, ou an afè paske tout, tout e, dosye yo konekte youn ak lòt. Depi yo rele w lapolis, y al pran anprent ou, guess what? Premye gwoup ki parèt devan w se sa ki rele ice la. Moun ki rele ki la pou ranfòse sak rele la lwa de imigrasyon nan peyi a. Sa vle di ke li enpòtan pou nou pran atansyon. Nou di ou depi an jiyè ke ou menm ki rantre sou pwogram Biden, ou menm ki rantre sou fwontyè la, ou menm ki vizitè, genyen sak rele tps. Nou fè anpil tan nou pale ou de tps ki se yon pwoteksyon de tanporè ke yo ba ou. pou yo kapab kenbe yo si jamè gen yon pwoblèm pou pa depòte. N ap pale avèk uscis. Jiskaprezan, pa kre, pa prè, pa genyen prè, pa genyen 50 pousan de Ayisyen ki rantre nan pwogram Biden nan, ki rantre sou fwontyè la, ki rantre kòm vizitè ki aplike pou tps. Alò ke tps la se yon pwoteksyon ke w genyen pou si jamè yon bagay ta rive, pou yo pa depòte w. Ou gen opsyon an epi ou pa itilize l. Gen de bagay mezanmi m pa konn kijan pou m di l ankò, m pa konn kijan pou m pale l ankò, m pa konn ki lang pou m itilize, mwen di nou fòk nou pwoteje tèt nou. Lè w vini nan pwogram Biden nan, se yon pwogram akò tanporè pou dezan. Lè w aplike pou tps lan, sa l fè li ba w ekstra leyè de pwoteksyon. Lè w antre sou fwontyè la, Ankò yon fwa paske w gen yon kat de travay senkan nan men w, sa pa vle di ou legalman kapab viv nan peyi a pou senkan. Se jis yon pwovizyon ke yo ba ou. Fò w fè diferans antre pwovizyon e estati kon di nou kon moun yo di an. Sa vle di ke yo ba w pwovizyon, ou gen kat travay, ou genyen MassHealth oubyen kat asirans, ou gen kat manje a. Men sa pa vle di ke w legal nan peyi an. Se sa k fè tps la se yon pwovizyon ke l ba ou. Jiska mentnan nap pale avek ou anpil nan nou menm ki nan peyi a nou pa pran e pwovizyon sa avantaj de pwovizyon sa pou nou aplike pou tps epi lè gen yon bagay ki rive nap vin di nap vin plenyen lè sa nou pap ka fè anyen pou ou paske pwovizyon an la se pou ka pranl so si w ap travay 24 sou 24 ou pa ka pran yon ti tan pou al fè tps ou an nou di ou mete tèt ou an danje pou gran mesi donk ankò yon fwa pandan ke nap batay Pou nou sovgarde sa n ka sovgarde, nou menm, fò nou ede nou. An nou fè atansyon, otan ke sela depann de ou menm. Evite tèt chaje. Evite pwoblèm. Evite al kondwi machin an san papye. Evite fè de bagay ki pa dwat pou pa oblije al tonbe anba men lapolis. Paske Kounye a, se kòm di w yo pap jwe avè w ditou, y ap pran tout sa pou yo sèvi kont ou nou menm. Lendi pwochen n ap vin avèk kèlke avoka pou n ka esplike w nwa sou blan sa sa vle di lè w gen tèl estati parapò avèk tèl estati e ki pwoteksyon ou genyen sou yon fason pou ke ou pa al fè de bagay ki pral lage w nan twou. Mezanmi, m panse ke m pale ase, m panse m ba nou ase de enfòmasyon. M konnen kou m monte se yon sèl bagay ki nan tèt nou, Biden, Biden, Biden. Se eksprè m fè jodi a m pa pale de Biden, paske m bezwen nou pou nou prete atansyon sou yon pi gwo danje ki sou do nou la, ki se plan makyavelik pou yo depòte Ayisyen masivman. E ke si nou pa kanpe, sa k rive, se pa nou, paske si se pou nou mobilize, se pou nou kanpe. An nou fè atansyon, an nou kondui tèt nou kòm sa dwa, pou nou pa ba yo ankenn ekskiz, pou yo kapab itilize kontre nou menm. Ankò yon fwa n espere li klè, m pa konn si gen ankenn kesyon nan live lan, men m espere klè, men m ta renmen tanpri tanpri ou menm k ap suiv, pataje l, pataje l paske mwen vle ke tout moun konprann ke yes se vrè, se klè yo deja fè plan osito ke eleksyon an ta fin pase la, si tèl gwoup monte, yo deja fè plan pou ke yo depòte ayisyen masivman. E tout tps, tout Biden, tout tout pawoli, yo deja di yo ke yo ilegal. Sa vle di ke se yon gwo batay ke nap fè chak jou pou nou raple yo ke non, non, non nou legal. Se sa ke nap pran, nap di w pran prekosyon, fè sa w gen pou fè, epi kouvri tèt ou anba tps pou ke nou kapab wè kote nou kapab rive. Ankò yn fwa merci kenbe la pa lage men tanpri tanpri tanpri pa pran sam pran sam di nou yo la pran yo trè oserye pa pran yo a la lejè paske se pa yon jwèt plan la se yon plan ki byen defini e ki klè ke yo dil de manyè trè trè lig merci beaucoup a trè byento.